Bonjou bonswa tout moun mwen se Jenny Théléus se yon plezi poum prezante ou podkas viv an sante podkas sa antre nan kad miz an èv pwojè chanpyon ki vle di chanje abitid moun pou pratik itil ogmante nan sante enstiti panos ap mete an plas nan 10 depatman peyi a nan tèt kole avèk ministè sante piblik ak popilasyon ak finansman usaid. Gen yon atik ki sòti ki soulve anpil deba nan sosyete a sou kesyon itilizasyon kapòt pami jèn yo. Puiske Enstiti Panos ap travay nan sansibilizasyon, li deside envite yon lòt patnè l ki se ISPD, k ap travay nan domèn prevansyon VIH pami anpil lòt, pou nou ka fè ti pale sou sijè sa. Bonjour Miss Elizabeth. Bonjour Jenny.
Se yon plezi pou n resevwa w maten an. Eske w kapab fè yon brèv prezantasyon de ou menm pou moun k ap swiv nou yo? Non pa m se Elizabeth Jacques, enfimyè, spesyalis an sante kominotè. M ap travay kòm konseyè teknik an prevansyon e depistaj nan Institut pour la Santé La Population et le Développement, ISPD, ki se yon ong lokal k ap travay bò kote Ministè Sante Piblik nan kad lit y ap mennen kont enfeksyon moun pran nan fè bagay tankou VIH. Miss Elizabeth, daprè ou, kisa ki ka koz yon jèn pa itilize kapòt? Nan ka yon jèn ki pa itilize kapòt, daprè mwen menm pwoblèm sa a ka dekoule de plizyè faktè. Nou kapab kòmanse pa di ke jèn yo manke enfòmasyon sou enpòtans itilizasyon kapòt a chak relasyon seksyèl ke y ap genyen. Nou kapab di tou manke kominikasyon ant paran yo e jèn yo ki lakoz ke jèn yo kapab adopte anpil pratik seksyèl ki genyen gwo risk pou sante yo. Men tou nou kapab panse a edikasyon seksyèl ki manke o nivo lekòl yo. Nan ka sa a, jèn yo blije al chèche enfòmasyon bò kote lòt jèn parèy yo e ke plizyè fwa yo pa twouve bon jan enfòmasyon. Jèn yo nan laj sa a yo santi yo envensib, anyen pa ka rive yo e yo adone yo a tout pratik seksyèl malgre risk ki kapab egziste. E pratik seksyèl sa yo kapab antrene enfeksyon moun kapab pran nan fè bagay, tankou. klamidya, gonore, e yo menm inyore tou gwo danje ke enfeksyon sa yo kapab antrene a lon tèm sou sante yo. Mis Elizabeth, èske w kapab di nou ki estrateji ki ta ka pi efikas pou MSPP ak patnè li yo ta met an plas pou ankouraje jèn yo Toujou itilize kapòt lè yo nan rapò seksyèl. Li t ap enpòtan pou MSPP ak patnè l yo ranfòse mesaj sansibilizasyon sou enpòtans ak avantaj ki genyen nan itilize kapòt a chak relasyon seksyèl. Li t ap bon pou nou ta edike jèn yo sou divès pratik seksyèl ke yo genyen ki a risk yo san nou pa jije yo. Men tou, li t ap bon si nou rann kapòt ak librifyan yo disponib tout kote, e kapòt sa yo nou ta ka prezante yo sou divès anbalaj, avèk divès odè e divès savè. Men nou pap kite paran yo akote. Li t ap enpòtan tou pou MSPP ta panse a paran yo, kote l ap sansibilize yo pou yo kapab mye ankadre timoun yo sou sa ki gen awè avèk kesyon seksyalite. Jèn yo tou ta kapab ale nan sant sante ak lopital ki pi pwòch yo a pou yo benefisye de bon jan enfòmasyon sou seksyalite e sou kòman pou yo itilize kapòt a chak relaksyon seksyèl ke y ap genyen. Mis Elizabeth, pou yon jèn, alò pou sila yo ki chwazi pou yon rezon ou yon lòt pa sèvi ak kapòt, ki lòt altènativ yo genyen k ap toujou pwoteje yo kont IST? e k ap pwoteje yo tou kont VIH.
Nan kad prevansyon kont VIH, genyen yon ansanb metòd ki egziste ki konstitiye sa nou rele yon pakè de prevansyon. Nan pakè de prevansyon sa yo genyen divès metòd, tankou abstinans, fidelite resipwòk, kapòt, pep, trètman ke yo itilize kòm prevansyon, prep, sikonsizyon. Men fò n presize ke sikonsizyon poko enkli nan pakè prevansyon lakay nou pa bò isit an Ayiti, men nou kapab konsidere l puiske OMS ki se Òganizasyon Mondyal Lasante rekòmande l. Prep, Pwofilaksi Pre-Ekspozisyon, se yon metòd biyomedikal ki disponib pou moun ki pa genyen VIH la nan san yo men ki genyen gwo risk pou yo kapab trape l. Prep la disponib tout kote. Yon jèn ki bezwen bon enfòmasyon sou PrEP kapab ale nan sant sante oswa lopital ki pi pwòch li a. Oubyen li kapab rele tou nan 83 38 pou l kapab jwenn bon jan enfòmasyon sou PrEP. Fò n raple yo tou ke PrEP pa anpeche ke yo pran lòt enfeksyon tankou sifilis, gonore ak klamidya E tou, li p ap anpeche gwosès paske li pa yon metòd planin. Kijan paran ak edikatè seksyèl yo kapab sipòte jèn yo pran bon jan desizyon pou sante seksyèl yo?
An Ayiti, nan tan lontan, Seksyalite te rete yon sijè tabou nan fanmiy yo. Men jounen jodi a, nou kapab wè jèn yo pa pè ekspoze divès pratik seksyèl ke yo genyen. Atravè rezo sosyo yo, yo pale souvan de pratik seksyèl sa yo. Li t ap enpòtan pou paran yo ak edikatè yo bay jèn yo bon jan enfòmasyon sou seksyalite yo. Men, li ta bon tou pou yo fè yon gwo pledwaye pou entegre nan kourikoulòm edikasyon nasyonal la modil ki pale sou edikasyon seksyèl jèn yo. Toutotan nou bay jèn yo enfòmasyon sou seksyalite pi bonè, se plis tan n ap genyen pou nou ede yo jere seksyalite yo e adopte pratik seksyèl ki genyen mwens risk. Mis Elizabeth, Lè yon jèn tonbe nan fè pratik seksyèl ak plizyè patnè, San l pa pwoteje tèt li. Li klè li se yon moun ki a risk. Li ekspoze a nenpòt IST tankou VIH. Ki siy ki ka montre moun sa ke li enfekte a VIH? Avan menm nou rantre nan siy yo, n ap raple ke VIH la se yon enfeksyon ki detwi sistèm iminitè moun ki enfekte a. Ou kapab trape l nan kontak seksyèl san pwoteje ak yon moun ki gen viris la deja. Ou kapab trape l tou nan kontak san ak san nan itilize materyèl ki ka pike, ki kapab koupe, ki kontamine. E yon fanm ansent ki gen viris la nan san l kapab transmèt li bay ti bebe l pandan li ap pote l la, pandan gwosès la, pandan li ap akouche l e pandan l ap bay tete. Donk, pou siy yo, jèn nan kapab remake li genyen lafyèv, L ap touse, li santi gwo fatig, bouton kapab leve sou po l, li kapab santi gangliyon ki bò kou l yo anfle, pou n site sa yo sèlman. Men fò n raple tou, siy sa yo pa vle di sèlman ke jèn nan genyen VIH la nan san l. Li t ap enpòtan pou l ale nan yon sant sante oswa yon lopital ki pi pre lakay li pou l al fè yon tès VIH. Konsa, Nenpòt jan rezilta tès la ta vini, l ap jwenn prestatè ki ap akonpanye l e oryante l nan sèvis prevansyon ak rediksyon risk yo oubyen nan sèvis trètman. Fòk nou raple ke trètman sa a ap ede jèn nan kontwole viris la nan san l, viv an sante e pa transmèt VIH la bay patnè l yo. N ap raple tou, pou viris la sou kontwòl, jèn nan oblije swiv konsèy doktè ak mis lan ap bay li yo sou kijan li dwe pran medikaman yo chak jou san kanpe. Mis Elizabeth, ki kote ki disponib sizoka jèn yo ta wè siy sa yo sot site la, tès VIH, ki kote tès VIH disponib pou jèn sa yo? Oswa èske gen yon nimewo jèn nan ta ka rele pou l ta ka jwenn enfòmasyon. Tès VIH la disponib nan tout 10 depateman jewografik peyi Dayiti. Si tout fwa jèn nan ta wè yonn nan siy nou sot site la yo, li kapab ale nan yon sant sante oswa lopital ki pi pre l la pou l kapab jwenn bon jan enfòmasyon e fè yon tès VIH. Li kapab rele tou nan 87 24, kote ke l ap jwenn prestatè ki disponib pou ba l bon jan enfòmasyon sou kote li kapab ale pou l kapab fè yon tès VIH. Li kapab pase tou nan klinik Eritaj ki chita kò l nan nimewo 232 sou otowout Dèlma, kote ke l ap ka benefisye de yon tès VIH gratis e ap genyen prestatè k ap akonpanye l pou l kapab fè rès swivi yo, k ap mennen l swa nan sèvis prevansyon ak rediksyon risk, oswa nan sèvis trètman, tou depan de jan rezilta tès la ta soti. Mèsi bokou, Miss Elizabeth. Mèsi, Jenny.
N ap envite jèn yo ale nan sant sante ki pi pre yo oswa ale nan klinik Eritaj pou yo kapab fè tès VIH yo N ap envite yo tou pou yo chèche bon jan enfòmasyon sou seksyalite yo e pou yo kapab rete an sante.
Sonje, Podcast sa yo antre nan kad mizannèv pwojè Chanpyon ki se yon pwojè sou chanjman sosyal ak konpòtman Enstiti Panos ap mete an èv toupatou nan peyi a nan tèt kole avèk MSPP ak sipò finansye usaid. Sonje tou pou swiv nou sou tout rezo sosyal yo, pataje eksperyans pa w avèk nou nan kòmantè. Ret branche.